Pwoblèm imigrasyon anba administrasyon Trump lan po sa yo vle se ke se pou yo etire yon espès yon klas de moun o espesifik ok malerezman Ayiti se youn nan peyi ke nou ta di se yon target pou imigrasyon kounya kote ke administrasyon Trump lan te santi ke administrasyon Biden nan yo te fè erè kote ke yo te kite anpil moun antre pa fontyè lan, ba yo tps, ba yo parole ki se pèmisyon pou yo antre e moun ki te vwayaje isit sot Ayiti dirèk tou administrasyon santi ke moun sa yo sipoze depòte nan peyi an. Ok So pwoblèm nan se ke kounye a uscis yo vin fè on sèl on sèl ajan ke li ye anba the department of homeland security but um sa yo menm yo vle fè se pou pou yo kòmsi limite aksè ke ayisyen spesifikman genyen um pou rezidans anba azil epi sati tanporè lan ki rele tps. Ok so um yes tps genyen pou li koupe fevriye 2026 and yo genyen um sa yo rele last in first out rule kote ke gen moun sa se premye fwa ke mwen menm mwen wè li nan karyè mwen kote ke yon moun aplike pou azil epi nan non 2 mwa yon mwa yo gentan rele yo nan yon entèvyou kote moun nan poko menm gen prèv kote ke li poko menm ka devlope azil la, azil se yon bagay yon aplikasyon ki mande anpil tan pou li devlope so ya genyen pozitif ni pozitif ni negatif anba ajan uscis la.
Wi nap swiv sa e anplis si nou wè ke yo kòmanse tagèt moun e selon nouvèl ke yo bay la yo di konsa ke depi se gen moun ki te overstay nan viza yo don moun sa yo pral kòmanse tagèt yo eske plan sa ke yo genyen an pou yo tagèt plis ke kon anviwon de 300 oubyen 600 kon men mil moun e eskew panse si moun nan te deja gen rezidans oubyen eske moun sa gentan gen citizenship li si moun nan te overstay eske yo sa pral afektel. oubyen li sèlman pral afekte moun ki poko genyen, ki overstay men ki poko gen yon stati legal nan peyi a? Yeah, se moun ki poko gen yon stati legal, se pa moun kòmsi ki ki te gentan establi tèt li, li gentan gen rezidans li, sa imigrasyon vle fè si w rete plis tan ke yo te ba ou sou viza a, y ap eseye pou yo fè l. Èske yo gen kapasite an? I don't know, you know, pou kounya mwen ka di w E imigrasyon tèt anba. Pa gen ase chèf, pa gen ase um, e, e, jij, Jij, yes. pa gen ase moun ki ka fè desizyon. Nou, nou, mm-hmm. nou gen plis ke 4 milyon dosye nou, nan tribinal e pa gen ase moun ki pou fè kom si desizyon ladan yo. So, I don't know koman yo pral fèl, petèt yo ka itilize uh, jan yo te fè menm nan Florida, itilize chèf lokal. Mwen wè ke Se avanyè ke yo anonse yo vle deploy or you know fè the national guard ale mwen kwè nan Chicago. So gen anpil bagay ke administrasyon ap eseye fè but m pa konnen si l ap mache a 100 pou 100 but yeah gen moun ki ka sa ka vin afekte.
Ok, ok, yeah. Bon, ou di gen 4 milyon aplikasyon azil Anndan, oubyen.
Mwen pa di azil non, dosye depòtasyon. Ok, dosye an tou, oh depòtasyon, exactement, ok, ok. So, sa vle di an, total dosye ki anndan an, donk se sa ki vin kreye yon backlog. Backlog la se kote ke genyen e moun, èske ou panse se rezon sa ki fè ke yo kreye oubyen tou yo itilize e pwosesis lan, first in, first in, First in last out Eske se pou Eske se rezon sa ki fè sa? Well wi e non Ok Wi nan sans ke um Banm di w uscis avèk tribinal se 2 ajans separe anba the Department of Homeland Security So last um first last in first out rule lan Sa se pou uscis, pase kounye a ou genyen 300 mil moun k ap aplike pou azil politik. Ou ka genyen yon azil k ap pending, tankou mwen menm mwen gen azil nan men mwen depi 2021 ki just chita l ap mache. Imajine ou gen 300. mil moun an menm tan k ap aplike pou azil politik, ki vle di, uscis ka pran menm 30 an pou yo fè desizyon sa yo. So, sa yo vle fè pou yo kouri, tankou moun ke yo santi ki p ap kalifye, moun ki jis wè ke y ap koupe tps, yo jis bezwen fè yon azil, yo bezwen pou kè sa yo ale. Tribinal lan se yon lòt bagay separe Konplètman. Sa se pou plis moun, m poko vrèman wè anpil moun ki soti nan pwogram Biden nan, kòmsi moun ki soti Ayiti dirèk avèk the parole ki nan tribinal you know nan menm kantite avèk moun ki te travèse fwontyè lan. Ok moun sa yo ki te travèse fwontyè lan yo te ba yo 2 papye. Yo ba yo yon lèt parole, I-94, epi yo ba yo yon lèt depòtasyon. Sa yo se moun sa yo ki kòmsi fè pami 4 milyon moun nan moun yo ki devan tribinal lan ok i don't know sim sim kòmsi eksplike li e yes yes yon diferans lan. Exactement donk 4 milyon moun sa yo se pa sèlman azil se yon se tout moun ki nan sistèm nan ki fè ke sistèm nan li vrèman lan epi gen moun yo pral pran plis tan pou yo trete dosye azil yo Donk, gouvènman li menm li wè ke gen yon pakèt moun ki fenk ap fè lazil, l ap gade pou l wè ki jan li kapab fè moun sa yo vin pase entèvyou pi rapid. Sa a, se egzakteman sa l ye. Donk, yon moun, si pa egzanp yon moun ou ranpli azil ou, nan mwens ke 2 semèn, 3 semèn yo rele w pou vin nan entèvyou, pafwa gen moun nan nou wè ke moun nan fin voye azil la ale, moun nan poko menm al fè fingerprint yo gentan voye dat entèvyou pou li. Yeah. Donk, ki sa ke yon moun konsa dwe fè pou l prepare li e pou l ka prepare li pou pou entèvyou an? M konnen ke ou menm antanke avoka ou ka al prezan ou kapab ale avèk li, men ki sa ke yon moun, ki sa ke oubyen tou pandan entèvyou an ki sa ke yo menm y ap chèche? Ok.
Ban m, ban m eksplike ou. Pa janm voye yon aplikasyon ale san li pa solid. Anvan ou voye voye azil la ale, asire ke sa w ap deklare bay gouvènman paske se yon bagay federal ke li ye, gen anpil moun ki pa konprann se jis azil yo voye ale, moun nan pa menm konnen sa ki ekri ladan l, you know, si li byen prepare. So, premye step, premye etap lan, Se pou asire ke azil ou an byen prepare. Pase ou gentan konnen ke yo ka rele ou nan yon entèvyou nan 3, 4 semèn. So, mwen menm, mwen ta di pou yon moun ki kòmsi, si se pa yon avoka ki prepare l pou ou, asire ke li yon ajan, ke moun nan konnen sa l ap fè, li konnen tout sa ki sipoze enkli nan yon azil politik. Sa se youn. Gentan gen tout papye ou. mete ansanm. Apre sa, kou yo rele w, si se 3 semèn yo ba ou, asire ke ou pran avoka ale avèk ou, pa ale pou kont ou, paske se avoka ki konnen kòman li ka plede, plede l pou ou, pou ou pa gen kòmsi pwoblèm pi devan. So sa se konsèy mwen menm mwen ka bay. Ok.
Donk, li enpòtan pou moun k ap fè l azil yo, ou te mèt te antre nan pwogram Biden nan, ou te mèt te antre pa CBP One, Li enpòtan pou azil la ki ofil pou ou an, azil sa li byen fèt e ou bay tout prèv ki nesesè. Ki Youn nan bagay ke m swiv se ke m wè gen de moun ki fil azil nan pou moun nan, yo pa pran tan yo pou yo mete okenn evidans, pou yo mete okenn prèv oubyen tou menm tradui dokiman yo. Ki pwoblèm ou panse yon azil konsa ka genyen pi devan? Well, si w bay uscis oswa tribinal lan yon papye ki pa tradui, yo pap konsidere l. Yo pap kòmsi li l pou ou ou eseye konprann dokiman an. So, ki vle di, si w gen yon azil san prèv, se sèl kòmsi temwayaj ou ke w ap bay, li kòmsi vin Kòman m ta di weekend azil lan, li vin si bay azil la. Azil la, li pa gen ase fòs. Yeah, azil la pa gen fòs. So, sa se pwoblèm, pwoblèm ke w ap genyen si w pa bay tradui. And asire ke se bon prèv, paske m konnen, ou konnen, ou ka bay fè papye Ayiti, asire ke yon papye legal ke li ye, ke w ap remèt gouvènman. Trè byen, trè byen, egzakteman. Donk fèy si ke azil lan li byen ranpli e dokiman ke w ap ba yo se dokiman ki ki vrè, papye ki ke ou menm ou kapab verifye, ou kapab pale de de papye a. Pa bay nenpòt moun fè nenpòt papye pou ou paske e azil la uscis, DHS se federal yo ye, se gouvènman ameriken l ye. Ok trè byen. So an nou di ke yon moun ki te pase sou fwontyè an, moun nan vin gen tps kounye a, E lè ke moun nan e pase sou fwontyè lan, yo ap moun nan al devan jij avèk ti pyès lan, yo fèmen kes la. Si pa egzanp moun sa l ta vle reouvri kes la, kisa ke moun sa dwe fè? Ok.
So pou kounye a, gen de bagay mwen mwen vle emm eksplike. Premyèman, gen yon diferans ant administrative closure ki se kòmsi yon poz nan dosye an, epi genyen yon

Lontan, mwen menm mwen te renmen pou m jwenn termination pou m tèmine tout dosye kliyan mwen. Li still bon kòmsi si w gen wout rezidans li bon. Men si yo tèmine li, si the Department of Homeland Security tèmine li ki vle di ou pa gen azil, ouvri, w ap oblije reouvè li avèk uscis si w kapab, oswa gen anpil moun Florida, m pa ka pale pou lòt state, Kou yo tèmine dosye anndan kliyan kontan ok li pa gen randevou kot ankò epi boom ice ap tann yo deyò an yo pran yo yo bay ice jirisdiksyon sou moun nan sitou pou moun ki te la mwens ke 2 zan ki antre isit mwens ke 2 zan so pou moun ke yo tèmine pase konprann ke Kè randevou kòt se yon desizyon ki avèk ice yo menm yo submit sa ki rele yon notice to appear ki se yon dokiman ki di ou vyole lalwa imigrasyon paske ou te antre san viza oswa rezidans ou yon stati legal. So ou pa ka reouvri yon kès ki gentan tèmine or dismiss. Sa son pwen final li ye avèk

And then ou mande yon dat randevou avèk tribinal lan. Sou yon manda ke ou voye bay jij lan mande dat randevou. Bon mwen eksplike sa avèk tèminasyon an tou. Gen defwa moun nan ale, li plede azil lan, kounye a jij lan menm yo antre yon lèt depòtasyon. Sa se yon lòt pwen final kote ke dosye an fèmen nèt. Men, sa moun nan ka fè, lè w gen yon lèt depòtasyon, menm kan ou ka rezide pi devan, y ap deny rezidans lan menm kan ou kalifye pou li. So, sa se yon avoka ki pou fè l pou ou, reouvri dosye, mande reouvri dosye an, konsidere nouvo evidans ki se prèv rezidans ke ou kalifye epi tèmine jijman ke yo te ba ou anvan pou ka jwenn rezidans lan ok so gen plizyè etap ladan li li ka kòmsi make yon ti konfizyon men umm you know mwen eseye eksplike li jan pwosesis lan ye a. Ok so pa egzanp yon moun ki te deja gen yon lèt depòtasyon nan men li donk moun sa li gen yon moun ki pral bal rezidans Donk nòmalman, menm lè ke ou gen lòd depòtasyon an, avoka tankou Kishne li menm li kapab fè yo reouvri kes la pou ou, yo fèmen kes la, sa vle di ki pou ou pa gen lèt depòtasyon ankò, lè sa kounye a moun nan kapab voye a ajisteman de stati ale pou l ka fè rezidans san pwoblèm. Men tou otan ke l pa fè sa, donk e rezidans lan ou poko kapab voye l ale paske y ap di w ke ou gon kes anndan an, bon y ap di w ke ou gon lèt depòtasyon deja. E se menm bagay la li ye tou pou yon moun ki te pase pa CBP One. Donk pou yon moun CBP One e m kapab di vo rezidans lan ale, kes la li menm li dwe fèmen li, donk se lè sa kounye a ou menm antanke avoka Kishne, n ap refere moun yo avèk ou pou w kapab fèmen kes sa pou moun yo. Ya. E sa mwen fè lontan mwen te konn tann pou m jwenn tèminasyon an kòmsi pou jij lan fè yon desizyon kounye a mwen voye tou 2 ansanm pase kounye a nou nou nou yon tan ki vreman sansib epi mwen just travay sou tou 2 dosye yo an menm tan si gen yon ki pral apouve anvan lot lan mwen met yon poz sou sa rezidans lan pou moun nan yo pa deny li pandan tribinal la ap fè desizyon pa yo. So se konsa ke mwen menm mwen deside fè li nan moman sa but lontan mwen te konn tann fèmen dosye anvan mwen voye kès uscis lan ale. Wow ok trè byen alright so pa egzanp lè moun ap anpli azil lan kisa ki ap chèche kisa ke uscis oubyen uscis ap chèche nan yon azil Pou yo kapab wè ke azil sa son azil ke yo dwe apwouve ou ke yo dwe konsidere. Ok.
So azil son son aplikasyon rezidans ok ki vrèman difisil. Se pa yon aplikasyon ki jis kòmsi ou voye l ale, gen moun ki mwen ta di Pèp ayisyen an tou pa fin konprann azil politik. Son manda ke wap deklare bay gouvènman ameriken di konsa ke akoz de koulè po ou, relijyon ou, nasyonalite ou, oswa ou genyen yon, ou fè pami yon gwoup sosyal, oswa ou fon pami gwoup politik, ou paka retounen nan kèlkeswa kote nan peyi an li te mèt you know, Jakmèl, li te mèt um, Okap, li te mèt Potoprens, ou pa ka retounen okenn kote Ayiti, paske mm-hmm. gouvènman, pou akoz de se kategori sa yo, gouvènman pap ka pwoteje ou, oswa se gouvènman menm ki vle tiye ou, ou fè ou yon menas. Ok? Mm-hmm. Sa se azil politik. So, so, so se yon gwo deklarasyon ke li ye. Wi azil politik apwouve, men se yon bagay ki mande ase prèv and prèv lan se pa jis kòmsi ou te fè pami you know phtk gen anpil ayisyen yo se prèske menm istwa yo genyen lè map li azil you know yo te fè pami yon gwoup politik yo pa ka retounen oswa yo te yon gang yon manm gang te tiye fanmi yo You know, gen anpil, gen anpil moun yo vwèman pè pou yo tounen Ayiti, ok, avèk, avèk rezon, men azil lan li, li sipoze devlope non sans kote ke ou, ou, ou montre gouvènman ke um, ou pap ka, ou pap ka retounen akoz de 5 kategori sa yo. And then nou ka kòmsi pale yon ti jan plis an detay de diferan fason ke azil ka apwouve. Ok.
Ok. Ok. Trè byen. So, nou gen moun ki vin nan pwogram Biden nan ka pwoze kesyon e ou byen moun ki la deja ou moun ki nan CBP ou moun di ok, eske gen moun ki nan pwogram Biden nan ki deja gen azil li apwouve? Ou byen eske gen moun ki pase nan CBP ou moun pandan 2 ane pase ou la ki fil azil ki yo wè azil yo apwouve?
Mwen menm pèsonèlman, mwen poko genyen. Ok mwen konn gen azil ki aprouve wi but se moun ki soti ayiti dirèk yo gen jounal nan non yo kòmsi yo montre bon prèv kote ke yo te gen yon pozisyon yo te gen yon kat kòmsi politik epi nou menm nou devlope yon bon istwa gen de istwa ke mwen menm mwen devlope li ka li ka kòm si menm 10 paj. Pase lè yo mande w kesyon, yo pa jis mande w ok ki kote w soti, pou ki rezon. Non, yo ale kòm si nan tout detay biznis ou, kòmanse a zewo. Lè w ap li aplikasyon azil la, yo bezwen konnen tout kote fanmi w ye, pou ki sa pitit ou rete nan zòn ke w di li danjre an. So, yes, genyen moun ki apwouve pou azil, but Malerezman gen anpil moun cpp one yo gen menm istwa yo pa vrèman gen prèv and azil yo pa pa apwouve. Pa solid yeah exactement. Yo pa solid non.
Ok ok so nòmalman e azil la se yon pwosesis ki long li ye Si m t ap ba moun yon repons, m t ap di, pou yon moun ki t vin la pandan dezan pase yo nan pwogram Biden oubyen CBP One, nou poko vrèman gen azil ki apwouve paske azil la se yon pwosesis ki vrèman long li ye. Gen yon moun m konnen la, li gen setan li sou azil. Gen yon lòt moun m konnen li gen dizan depi li sou azil lan, l ap kontinye travay sou kat travay anba azil lan. Rezon ki fè ke m poze kesyon sa se paske gen anpil moun ki di ok, Anpil moun file azil yo wè ke azil moun yo pa apwouve. Azil lan pa fasil jan w panse a. Azil lan pran anpil tan. Men sepandan gen moun ki al fè fingerprint, gen moun tou ki pase nan entèvyou, yo ba ou yon dat. Donk, si pa egzanp yon moun ta file yon azil, azil moun sa a pa apwouve, ki lòt opsyon ki genyen pou moun sa a rete nan peyi a?
Well pou kounya jiska fevriye 2026 moun sa gen tps si l te gentan antre uh, mm-hmm. nan dat ke yo te bay lan oswa mm-hmm. se lòt wout pèmanan pou li jwenn pou tèt li. Ok, gen lòt fason ke ou ka rezide isit si se fanmi mm-hmm. ki ka rezide ou, se opsyon sa yo ou genyen. But, you know, opsyon yo limite si um, Si w pa gen yon moun ki ka rezide ou. Mh.
Trè byen. Yeah. To dok sa vle si yon moun ki azil ou pa ta apwouve li si w gen ti pyès nan men w, ou pwoteje jis jiska 3 fevriye. Si pa egzanp ou pa gen ti pyès nan men w, donk se chèche yon lòt mwayen ki kapab ba w rezidans oubyen tou chèche yon fason pou w kapab rezide pi vit ke posib paske sa a se dènye sèl kat oubyen dènye opsyon ke yon moun gen. So, eske nou kapab pale de convention against torture? Kisa sa ye? Paske m konnen li fè pati de azil lan. Yeah, the convention of against torture li fon pati de azil lan. Li genyen yon heightened stature, tankou li pi, li yon ti, li pi difisil ke azil lan menm pou um, montre gouvènman ke yo ka totire ou si zan mm-hmm. ka ou retounen nan, nan peyi ou. Son lòt kalifikasyon ke li ye.
Ok. So, pa egzamp, si yon moun fil azil, sa se yon nan, nan bagay ki an dan azil lan, epi moun nan li seleksyone ou byen tou moun nan deside fil azil an ba Convention Against Torture, Eske moun sa yo. Ah m la wi. Ok. Si pa egzanp, m konnen pa gen anpil moun vreman ki konnen, ki tande pale de sa, men nou te vle pa nou vle touche sa rapid rapid. Convention Against Torture lan, sa se si ke yon azil moun nan pa apwouve. So, ki diferans ki genyen? Di sa ankò? Eskize m wi, live lan te koupe. M sispèk sa tou. Yeah, so Convention Against Torture lan, ki moun ki kapab aplike pou li? An nou mete l konsa. Well, mwen pa, li pa limite avèk moun ki ka aplike pou li, but fòk ou kalifye pou li. Li, li son sòt de, um, kòm ou ta di, like a, a treaty or yon, um, m pa konnen kòman m ta. Ye, ou byen, son, yeah. Um, epi li li kòm si li eseye pou l um, prevent um, moun pou yo pa totire nan peyi yo. Tankou ou mhm. gen uh, mwen mwen pa konnen kon pou m da di sa, but like genital mutilation nan peyi, tankou, gen mm peyi ki kwe nan totire moun, so genyen, yes. um, sa son kalifikasyon an bali. Ok So an nou di ke yon moun e ki te abite ki abite Ayiti kote moun nan te abite son moun ki te abite kafou pa egzanp nou wè kafou kijan ke yo tap maltrete anpil moun e gen moun yo tiye yo gen moun yo koupe tèt yo gen moun yo koupe ponyèt yo eske yon moun ki sot nan zòn sa yo kab aplike pou convention against torture? Well men koman li ye. The United Nations, excuse m wi map oblije di li and then you can translate it for me. Pa gen pwoblèm. The UN yo kreye yon treaty ki se yon like an agreement ok kote ke yo klasifye yon sèten de krim yon sèten de bagay ki krim Like genital mutilation, it has to be like yon bagay ki vreman serye. Depi moun nan ta kom si deklare nan azil politik li ke li tonbe nan yon nan kategori ke yo genyen nan lis la, then li kom si vin bay moun sa yon kalifikasyon for the Convention Against Torture. Mwen konprann. Ok. So sa vle di ke yon moun ki ranpli azil, ki seleksyone, an nou di ke yon moun ki te ki gen yon fear of you know, of going back pa egzanp, right? Donk e moun nan ta gen yon sòt de pèsekisyon epi moun nan li deside pou li seleksyone convention against torture, eske moun sa a, si pa egzanp li gen yon ka vreman, Èske yo kapab depòte li oubyen tou èske gouvènman dwe kenbe l nan peyi a? Well nou genyen sa ki rele yon withhold of removal ok sa se Withhold and removal ok. Yeah se sa ke li ye ke yo y ap kenbe moun nan nan peyi an of course you know genyen gen yon gwo kès nan an kòmansman ane an kote ke yo te depòte menm kan moun nan te kalifye pou the withhold

of Removal la, yon moun pa egzanp ki yo pa apwouve azil lan, èske moun sa kapab aplike, ou menm antanke avoka èske ou kapab kenbe moun sa a, èske moun sa kalifye for withholding of removal? Well, with again, sa m te eksplike nou, the the standard, standa pou the withhold of removal li vrèman, li pi wo ke standa azil lan. As, right, ok.